Mwen salye tout moun kap gade video sa mwen salye tout moun ki te abòne ak chanèl la ki te banm love ki te like video a mwen di nou mèsi lè nou like video sa nou pousel bay plis moun toujou mwen di nou mèsi pou sa. Mwen remèsye nou, mwen remèsye nou dimil fwa. E chak grenn moun tou ki gade video a ki poko like, ki pa abone, ki pa fè anyen, mwen espere ke wap fè sa yon jou kanmenm. Paske mwen toujou pote bèl video, wap jwenn youn kanmenm ki fèw plezi. E mwen espere ke ou konprann video sa ke m pral lage a, se kòman ou ap kapab bloke yon moun sou youtube. Ou kapab bloke moun sou tout rezo, sou tout kalite rezo, men gen moun ki panse ke ou pa kapab bloke yon moun sou youtube. Non, ou ap kapab fè sa. Ebyen se sa mwen pral montre nou la, kòman pou fè sa, pou bloke yon moun sou youtube, li p ap kapab kòmante. fè anyen sou youtube sèlman lap kapab gade video yo depil fin gade yo epi se fini ebyen e ou menm e ki poko abòne ak chanèl sa e ou konn sa pou fè deja sa se chanèl paw la li ye e si w potko abòne wap voye jew anba video sa wap wè yon bouton ki make sabòne wap wèl make sabòne oubyen subcribe

Eee nòmalman e nou pral gade kòman nap kapab bloke yon moun e sou e sou YouTube ebyen nap prale sou aplikasyon YouTube ou an nou prale ou prale antre sou chèn ou an mwen menm ap antre sou chanèl pam lan donk pral montre nou kòman nap kapab bloke yon moun sou YouTube ebyen nòmalman mwen rive sou Chanel mwen an ebyen nou pral wè kòman nap kapab fè sa ebyen mwen peze aplikasyon youtube la mwen ladan la kounye a ebyen nap fè nap peze foto pwofil youtube nou an sou bò dwat la anlè a ou ktike foto pwofil youtube ou a ebyen kounye a ou wè kote ki make vòtre chèn vòtre chèn ou pezel men kounye a ou sou chanèl ou an kounye a pandan ou sou chanèl ou an men mwen sou chanèl pam lan ou menm wap sou chanèl paw lan ebyen nap chèche. Yon videyo, nou pral chwazi yon kòmantè anba videyo a ke yon moun te fè, ke l ap plede fè, ke nou menm nou pa t renmen. Kòm mwen menm mwen pa gen vye kòmantè, mwen chwazi videyo sa a, e m pral chwazi nenpòt kòmantè pou m montre nou kòman n ap kapab fè sa. Ebyen, nòmalman nou nan videyo an la, ebyen m ap prale chèche yon kòmantè. Mwen pa gen vye kòmantè anba videyo sa a, men m ap montre nou kòman nou menm pou nou fè sa, e si nou ta vle. Bloke yon moun si se yon vye kòmantè l fè. Men moun bloke moun pou nenpòt rezon, men sou youtube ou ka pa bloke yon moun se daprè kòmantè ke l ap fè ki ka pèmèt ou bloke yon moun sou youtube. Ebyen nòmalman n ap chèche yon kòmantè ke yon moun te fè, kòm mwen pa gen vye kòmantè mwen di nou sa deja. Map chèche nenpòt kòmantè. La mwen rive sou moun sa la bon map peze foto pwofil li a lè ou rive sou moun nan kout wè foto a ap make foto a sou foto a ap teke dwèt ou oubyen sou lèt non an oubyen wap antre la wap tounen teke foto a ankò oubyen lèt non an ankò ebyen Lè w teke l ankò, e la vin parèt konsa. Apre non moun nan, non chanèl moun nan parèt anba, foto l anlè, li vin parèt konsa, epi make s abòne anba, w ap, li parèt konsa. Ebyen, w ap ale nan twa ti pwen anlè, w ap, w ap peze l epi w ap wè kote k make bloke en utilizatè. W ap peze bloke en utilizatè, ebyen, ou blo, ou pral bloke moun sa. W ap gade tou sa ki make la, e si w bloke moun sa, li p ap kapab fè kòmantè. Ebyen. Ou vle bloke l wap peze bloke. Tout kòmantè, tout video ou mete nan anliy moun sa pap ka kòmante, li pap kapab fè anyen epi ou bloke moun sa ou peze bloke ebyen nòmalman moun sa li bloke. Ebyen pou debloke moun sa wap fè menm jan ebyen wap antre sou foto moun sa wap al nan kòmantè a janm te di w la. Epi w ale sou 3 ti pwen an, w ap fè menm jan an ankò, w ap antre nan 3 ti pwen sou bò dwat la ankò, w ap klike 3 ti pwen an, ebyen w al ou prale nan debloke. W ap wè si w te bloke moun nan, l ap make debloke, w ap peze l, imedyatman ou peze debloke, l ap vin parèt konsa, ebyen w ap peze debloke, ebyen itilizatè sa a l ap. debloke kounya lap kapab lap kapab fè sa li vle lap kapab kòmante ebyen e mwen espere ke nou renmen video sa ke li fè nou plezi e mwen gen lòt video ke mwen gen pou m lage la se kòman pou bloke yon moun sou tiktok ebyen moun ki itilize tiktok yo wap kapab konnen kòman wap kapab bloke yon moun sou tiktok ki konn fè vye kòmante ebyen mwen gen yon ekip lòt bèl video ki enpòtan sou chanèl la. Ebyen nan fen video sa la a la denyè minit pran video sa wap wè kòman pou fè sa mwen renmen nou anpil anpil love peace a la pwochèn pou yon lòt video.